Merci beaucoup juste avan kem komanse map diw bonne fête Jeff m swete Bondye baw tout sa ke ou merite yo e m swete li baw fòs kouraj pou kontinye avèk travay sa ke wap fè a paske wap fè yon trè trè bèl travay li pa fasil pou nou jwenn moun ki pale ki esplike nou ki di nou egzakteman kisa pou nou atann lè ke nou pral ouvri yon biznis m pat genyenl so mwen diw merci ke ou bay tout jèn sa yo posibilite opòtinite pou yo kapab aprann de nou menm ki petèt pase nan chemen an deja pou yo menm kap vini an pou yo kapab kontinye avèk biznis yo so pou moun ki pa konnenm non pam se Blondedy Ferdinand ahh mwen kòmanse biznis mwen an 2017 ki se Blondedy Ferdinand shop pwen kòm. E m kòmanse vrèman avèk san yon goud nan pòch mwen. M jis te gen yon ide, m te gen yon panse e mwen te gen yon kote ke mwen te vle ale. M se yon moun ki grandi nan yon fanmi pov, fanmi mwen te trè pov, m grandi Kòman m te kapab di w nan mizè e mwen vin vrèman ap viv avèk bèlmè mwen ki te vin ka met manje sou tab. Nou pa t rich men nou te ka manje plizoumwen. So m konn lè de, m konn grangou, m konn vant plen, m konn kriye, m konn bonè, m konn tout bagay. But business! Ayayay! Eske konnen pwovèb ki di sou ti pwason pa antre nanas? Se sa biznis ye. Si w konnen w se yon ti pwason, pa antre nanas la. Paske biznis li pran 3 zan jeneralman pou biznis ou si l ap mache pou l mache. Si l p ap mache tou, ou gen 3 zan. pou fè biznis yo mache. Kòman m kòmanse biznis mwen? M kòmanse vrèman san se kòb, m jis gen ide a, epi m di bon, m gen non, yon non k pa t pwòp ditou an, jiska prezan k pa pwòp alò nou ka nou ka nou ka admèt sa, m gen non, m gen popilarite, m nan grangou, m nan mizè, pitit mwen pa ka manje, ou konprann sa m di w lan, m ap soufri, kay mwen pa ka peye, kòman m pral fè pou m fè kòb sou entènèt lan pou m chanje Platfòm mwen an an lajan. Bon, premye sa m fè, m chache yon moun ki pou te fè website mwen pou mwen. Premye sa m te genyen, ki moun k ap peye atansyon? Ki sa m te genyen lakay mwen? Nan tout sa m sot di yo la, m kòmanse biznis lan san senp kòb. Ki sa ke mwen te genyen? Exactement! Merci beaucoup! M wè nap peye atansyon. Lè wap kòmanse yon biznis ou pa bezwen lajan. Pa kite ankenn moun di w ou bezwen lajan pou kòmanse biznis. Lè wap kòmanse yon biznis ou bezwen ide w premyèman. Sa w pral fè. Pa fè yon bagay se paske yon lòt moun ap fè l ou wè lap mache pou li. Paske m kap vann krèm wal vann krèm ou pa fè siksè ladann. Chache konn kisa ke ou kapab vann. Lè w jwenn sa ke w kapab vann nan chache konn ki biznis ke ou kapab ouvri. Chache konn kisa ki pou ou menm, ki ale avèk ou menm. Kisa ke ou renmen, kisa ke ou pral ba li san pou san de ou menm. Paske ou pa ka fè yon bagay si ke ou pa vrèman fokis, ou pa pral ba l enèji w paske okòmansman ou pa fè l par amou, w ap fè l paske ou wè yon lòt moun ap fè l. So m kòmanse biznis lan avèk ide m, avèk. Kòman yo kapab di sa? Avèk fòs, kouraj, avèk on devosyon, avèk on rèv, m ale san senk kòb. M kontakte on moun pou fè wèbsayt mwen. Wèbsayt fini, moun nan di m wèbsayt la se kenz mil dola. M pa gen kenz dola nan pòch mwen. M tonbe ri, m di, O cheri, lè w se fanm tou w ap fè biznis, ban m di w on bagay, itilize tout sa Bondye ba w. Son bagay klè l ye, m pap ban nou manti. Lè w se fanm, mwen se fanm, m pa konn kòman l mache pou gason. Si se yon gason k ap fè website la pou ou, pa gen kenz mil dola, ou ka ban l yon ti pawòl, Cheri, kote, mezanmi cheri, kote m ap jwenn kenz mil dola? Baby, kote m ap jwenn kenz mil, gad yon koze, m pa konn, volim kòb sa yo, m pa konnen yo menm non. Tande, Bondye kreye w ak kapasite. Bondye kreyo li baw la pawol li pa voyew bèbè li pa voyew soud gen bagay lajan paka achte son pawol kap sot nan bouch ou nan biznis kap deblokew so itilize tout asèt kew genyen tout ou menm an jeneral gason an tou son fanm kap jere biznis la pou ou ah bèl ti madanm sa wap di la bèl ti manmi ah li te gen bèl fòm pat janm wè sa non. Fok ou itilize yo se pou ou yo e Bondye ba ou yo so m bal pawol la epi l dim pa gen pwoblem men sa nap fè map baw website la pou mil dola epi wap banm pwomosyon m di kounya nap pale papi cheri that's my thing yes So m pran website la pou 1000 dola m bal pwomosyon. Kounya la m met pwodwi sou website la, m pa ko gen pwodwi lakay mwen, m pa gen anyen lakay mwen, lakay mwen vid. M met pwodwi, nan mete foto, mete tout bagay san ke poko gen ankenn pwodwi lakay mwen. Biznis ankò wi n fwa, se sèlman lè w nan sales, moun kap vann yo, kap vann pwodwi online yo. Se marketing se pa lajan. Paske marketing nan se li menm ki pral sa yo rele nan bon kreyòl la dlo kòm si lwil la kòman yo konn di bagay la ki fri l ankò a m pa konnen to fri kochon an egzakteman so fò fè grès kochon an fri kochon an. Mete pwodwi sou sit la moun kòmanse achte of course lè moun kòmanse achte m itilize menm lajan sa w achte yon bagay nan menm pou 50 dola m pran 40 dola m achte l m voye l ba ou m kenbe 10 dola a pou mwen se konsa ke mwen kòmanse avèk biznis pa m nan so èske m pran kou èske m pran frap Eske, m panse ke m pa bezwen di nou sa, nou tout la konn kiyès ki Blondedy Ferdinand. Se youn nan fanm ki pran plis frap nan biznis, kèlkeswa jan de biznis lan. Ke se te biznis pèsonèl mwen, biznis atistik mwen, m se youn nan fanm ki pran anpil frap. Men youn nan bagay ke m genyen lakay mwen, m pa janm dekouraje. M pa vle moun di m non. Peryòd. Pa dim non ke m paka fè sa ke mwen vle fè a. Wè mwen menm, si w pa vle m fè yon bagay di m mwen ka fè l. Period. Ou pa vle m reyisi? Di m Kate ou se yon successful woman. Yes, manmzèl reyisi, li rive kote l prale a. Paske depi w di m mwen pa successful kounya mwen menm mwen bezwen konnen rezon ki fè ke mwen pa fè siksè a. Sa k fè m pa rive sou ou? Ki sa k fè ke mwen pa rive sou. M ap viv, m gen potansyalite, m gen tout sa ke on èt imen sipoze genyen pou m fè siksè. M jis pa chita sou dèyè m. Anpil nan nou, nou leve chak jou ojou lejou, nou gen yon biznis nou chita n ap tann lamann, n ap tann Jezi. Biznis pa mache konsa. Fò w leve chak jou ou ba l san pou san ou menm. Fò w leve chak jou ou ba l atansyon, fò w ba l lanmou l. Biznis se menm jan ak on nèg, on fanm ou gen nan lavi w. Fò karese l, fò douloute l, fò fè ti manje, fò Li plis yon gason toujou, li pa fanm. Ey fanm yo dou Ey mesye yo toujou ap di w pa pwòpte, w pa fè manje, w pa lave Ou konprann se yon gason biznis ye Fò w toujou ap dolote l tankou yon bebe, se yon plant Fò w toujou ap wouze l pou l grandi Fò w toujou ap ba l dlo, fò w toujou ap pran swen l pou ke l kapab grandi Anpil nan nou kapab di ke. Li fasil pou li paske l popilè. Ou pa bezwen popilè pou fè biznis. Ou pa bezwen popilarite pou fè biznis. Non. Sa w bezwen, good customer service. Ou bezwen pou gen yon relasyon avèk kliyan w. Si w achte linèt sa pou 5 dola. Ou voye l ba yon kliyan. Kliyan an di w li pèdi nan wout, li pa resevwa l. Ou vann kliyan an li pou 15 dola, 10 dola. Ou pa oblije goumen ak kliyan an si l di w l pa resevwa l. Paske otomatikman ou fè 100 pousan sou biznis lan. Voye yon lòt linèt ale. Ayisyen nou gen defo, nou vle se nou menm machann ki pou toujou ap souri. Kliyan sipoze souri tou. Paske nou menm an Ayiti nou pa gon platfòm pou nou vann vrèman. Se bouch an bouch, sa di sa, sa di sa, sa di sa, sa di sa, sa di sa. Se konsa biznis fèt antre nou. So fòk nou kòmanse avèk biznis skills lan ki se customer service, pran swen kliyan nou. Si yon moun achte yon bokal krèm nan men m, bokal krèm nan koute m yon dola. M vann li li l pou de dola. M gen tan fè san pou san. Si l pa resevwa l, sa pa gade m, m itilize yon lòt dola, m voye yon lòt bokal krèm ale. Kè moun nan kontan, pwodui an bon tou. Lè l resevwa l, non sèlman kè l kontan, l ap respekte w antanke yon machann, lefètke ou fè sakrifis, ou voye yon lòt ba li. Epi pwodwi an bon, tout fanmi an lage nan biznis lan. Before you know it, tout fanmi an ap rele w, tout moun ap, e tèl wi k voye m. O yo di m krèm ou an bon anpil. Manti, l pa vin pou sa vrèman. Li vini paske li renmen jan w trete l la. Toujou mete w nan soulye. Client, Kijn sa w tap renmen? Kijan w tap renmen pou yon moun wap achte nan men l pran swen w? Kijan w tap renmen pou moun nan fè w santi ke lajan w nan enpòtan? Paske tout moun travay di pou lajan yo. Ok? Sa se youn nan bagay ke nou sipoze gen lakay nou. Kliyan an vini avan nenpòt lòt bagay. M gen kliyan k konn rele m nan telefòn. Si m ap fè yon pre-order, pwodui a poko la! Client order depi anvan lòdè mwen di se pri òdè client paka tann li relem kounya lap jourem lap derespektem client jourel jourel jourel jourel jourel jourel jourel jourel derespektew lèl fini l pran souf li diw ou stil poko dim kilè map resevwa krèm nan non mwen menm So, an reyalite moun nan se pwodwi an li bezwen, lè moun nan achte an se sa ke li bezwen, se sak fè ke moun nan ap fè w fou, moun nan ap pouse w, lap bouskile w paske li depanse pou kòb la so li bezwen rantre sa ke li depanse pou li an. Lòt bagay ankò ke m aprann nan biznis, m pa fè biznis a fanmi, mwen pa care kiyès ou ye nan fanmi m. Si wap fon biznis, fanmi w toujou ap mande w retire moun sa sou ou, Lè biznis ou fin pran chè, wa rale l tounen vin jwenn ou. Paske lè wap fè biznis premye moun ki sipoze sipòte biznis ou se fanmi w. Mwen pa kè sou se manman m, sou se papa m kiyès ou ye. M ka konprann ou pa gen kòb pou achte chak jou. Men si w pa janm sipòte biznis mwen, m pa kap ede ap ba w. Ou pa kap ede ap lonje men ba on moun Ki pa janm lonje men ba ou. Menm si moun nan pa ka ba ou, li fon pwomosyon pou ou, li pale de ou. Paske tout moun gen social media, sou social media kounye a. Tout moun gen Facebook, yo gen Instagram, yo gen Twitter. Kòman ou twouve w on sè w, depi l li sou Instagram se Humm, humm, humm. Epi kou l rive lakay ou, ban m ti chemiz sa non, oh sa ou fèk antre, stok sa fèk vini, l ap mete l sou li, l p ap menm pale de ou menm. Biznis pa fèt an fanmi. Wap fè biznis ou, si yon fanmi paka sipòtew, dil ok chita la cheri lèm tounen map ase pouw. Rete la ok poze la. Paske se yo menm ki pou kòmanse sipòte biznis lan, ki pou ede biznis ou poul grandi. Si anndan kay pa kapab edew pou grandi, moun deyò pa pranw oserye. avèk biznis ke wap fè a so se lakay yo l kòmanse e lè w jwenn yon fanmi ki vrèman kanpe avèk ou ki montre w ke li vle pouse biznis ou li vle sipòte w montre l ke sa gran pou ou pwomosyon anpil nan nou pa kwè nan pwomosyon gen moun yo jis fè biznis yo yo di ke bon ok m pa bezwen pwomosyon biznis pa mache san pwomosyon se sak fè w wè Jeff depi m sou youtube la figi Jeff toujou parèt m di kèt mesye sa nan tout bagay mwen. Men se sa tout kote e lak soti nan video m yo ou konprann bat mwen renmen sa lè se figil mwen wè youtube mete nan video m yo m kontan mwen fyè paske non sèlman lap pale kreyòl li pa pale anglè lap pale gwo bout kreyòl nan zòrèy blan yo ou konprann so se yon marketing li ye pou kilti nou an imajine yon moun blan parèt nan youtube li fin gade yon video Justin Bieber epi li tande Jeff kap di yes yes yes yes yes nou kapab lap fè oh sa mesye sa ap di la. Ou konprann sa m di w la? So, so marketing li ye pou nou, premyèman, epi dezyèman li montre on devouman lakay li kote ke li prèt a tou pou ke li kapab pouse biznis li. Ou bezwen pwomosyon nan biznis ou. Si w pa ka fè l, chache on moun ki kapab fè l pou ou. Chache yon moun ki an mezi, ki kapab ba ou exposure. Se sa k fè m sot di talè an, ou pa bezwen popilè pou fè biznis. Ou pa gen popilarite? Blondy, kòman ou kapab ede m mwen gon biznis pou m pouse l. Jeff, kijan ke w kapab ede m pou biznis mwen sou youtube menm jan w ap fè a? It's ok pou kopye moun nan biznis. Ou ka kopye nenpòt moun ou vle nan biznis. Spesyalman marketing skills, bagay sa yo yo rare paske se pa tout moun ki panse avèk marketing skills. Mwen m gon marketing skills ki anraje. Paske mwen itilize tout bagay, nenpòte kwa pou m fè marketing. So fòk lido ouvri, pa fèrme nan biznis. Pa fèrme nan biznis m toujou di sa pa gen madan marye nou tout se fanm deyò, nou tout se gasan deyò. Nou prè pou n fè nenpòt bagay pou n kenbe relasyon an. Se konsa ke biznis ye. So pa gen zafè ke ah m wont, m pè, m pa moun Facebook. Gen moun ki konn rele m, ah m pa moun Facebook. Ou pa moun Facebook? Aww kounya mond la ap chanje se 21 yèm syèk tout bagay ap chanje tout bagay se social media everything is done on social media pa gen fiziko biznis ankò kounya menm si moun nan gon biznis li still ap promotel on social media paske that's where everybody is se jenerasyon an sa se la tout moun ye so pa gen afè mwen pa moun facebook mwen pa moun instagram m pa moun twitter Ou se yon business woman ou se yon business man, otomatikman ou vin tounen yon social media person si w bezwen fè siksè avèk business ou, pwomosyon an vrèman enpòtan. So, ki lòt bagay m te gen pou m te di nou ankò eksperyans ke mwen fè nan business? Bon, eksperyans ke mwen fè nan business se ki kòmsi ki pa bon yo, Se menm moun, pwòp moun anndan lakay ou ki pa kwè nan ou, k ap dekouraje ou, k ap fè w santi ke ou p ap reyisi, ou p ap rive nan sa ke w ap fè an. Dèfwa se konn madanm ou, mari w, manman w, bèlmè w, kèlkeswa moun ki nan antouraj ou an, ou santi ki anpeche, ki kanpe devan pwogrè sa ke ou vle fè an. Jis rale moun nan met sou kote. It's ok si w met on moun sou kote pou pou kapab avanse, pou kapab evolye, pou kapab fè on pa an avan. Ayisyen nou jeneralman li nan nou menm, nou pa renmen pwogrè. Nou toujou bezwen rale moun nan pou n raple moun nan kote l te ye a. Men kote w te ye a w pa la ankò. Kounye a w se on business woman, ou se on business man, ou se on moun k ap pwodui, k ap panse. So pa kite pèsòn moun rale w pou fè w sonje ke ou pat gon dola e mwen k te konn ba w manje. Pa bliye kote w sòti tou nan biznis. Pa janm bliye kote w sòti paske gen etap ke ou pase nan lavi w, biznisman palan, se yon leson ke li ye pou ou. Se yon eskalye, vi an se yon eskalye ke li ye. Tou s ki a rapò avèk biznis gen rapò avèk lavi paske ki sa biznis ye? Se yon devlopman, se yon chanjman de vi, se yon chanjman de ekonomi. So, tout sa a rapò avèk lavi. Paske depi ou kòmanse ap rantre lajan, ou kòmanse ap rantre kòb, lavi w pral chanje. Finansyèman, jan w abiye, jan w chita, jan w pale, jan w fè cheve w, tout bagay pral chanje paske ou nan yon lòt etap. Pa janm bliye etap premye eskalye ke ou te pase ladan l lan. Fò w humble, imilite, lè w gen biznis, lè w vle ouvè biznis oubyen si w pral gen biznis, si w ap panse gen biznis. Pi gwo kle w se imilite, sajès. Sajès ou, imilite w. Pa bliye kiyès ou ye. Lajan pa sipoze chanje moun ke ou ye an. Premyèman, si w son tankou yon moun tankou m pase anpil mizè, m pa p janm ka bli, lajan pa ka fè m bliye kote m soti. Lajan pa ka fè m bliye si w di m ou grangou, pou m pa sonje m te konn grangou mwen menm. Se sa yo ki pral apran nou. E be jis ou ap beni tou. Mwen m konbyen moun la ki kwè nan Bondye? Preske tout moun kwè nan Bondye. Mwen m kwè nan sa anpil. Son son bagay ke mwen viv avèk li anndanm. M toujou panse ke mwen te leve nan bay epi Bondye ap beni w. So mwen kwè nan bay. Mwen kwè nan lonje men. Se yon teknik ke mwen itilize pou tout vi m. M kwè nan bay. M toujou panse si m bay depi yon kòb antre m di kèt! Gad sa Jezi fè. Nan tèt mwen son w mit li ye pou mwen ou konprann so toujou bay toujou ede moun ki bezwen avanse menm jan ansanm avèk ou paske pa bliye yon jou se te ou menm ou te la se te nivo pa w lan sa so jodia si w eleve eleve yon lòt moun ansanm avèk ou e lè m fèk kòmanse an m te di nou sa m kòmanse biznis mwen avèk mil dola ke m te prete. M te prete mil dola pou m kòmanse biznis lan. De mwa pli ta, m rantre 25 mil dola nan biznis mwen an. Yes. Mèsi. De mwa pli ta, mwen rantre 25 mil dola. Nou kòmanse 4 out 2017. Jodi an nou nan 2021. Nou nan septanb, 3 septanb 2021. Biznis mwen an worth six million dollars jounen jodi an. Yes. So, yes, yes, yes, nou Si m kapab, ou kapab. M pap janm bliye sa lè map kòmanse biznis lan marim te gon soulye l te konn al travay avè l dlo te konn rantre anndan soulye a lè lapui tonbe lè nèj tonbe dlo paske soulye a te gon gwo twou anba l ok mwen m te konn abiye nan renbo m te konn chòp nan kosko se la m te konn achte rad pou m mete sou mwen. Li konn ap rantre paske nou dwe de twa mwa kay li kanpe nan lari pou m ap veye lè mèt kay la etèn limyè l dòmi pou l kapab rantre paske mèt kay la rete nan fenèt la konsa l ap veye kote l ap sòti e nou pa gen kòb ou konprann so mwen te jwenn mil dola lan mwen di s on benediksyon ke li ye pou mwen e mwen itilize mil dola lan pou jounen jodi an nou gen yon salon an Ayiti nou gen yon salon.

Gade dè yè. Di tèt ou sa. Mwen pap vire gade dèyè. Pa janm gade dèyè. Ap gen dimil kòd k ap rale w. Mari w ap rale w. Madanm ou ap rale w. Pitit ou ap rale w. Manman w ap rale w. Papa w ap rale w. Chèche yon rezon pou toujou gade devan. Paske devan toujou pi bon. Devan gon bagay ki ladann. Dèyè ou pase l deja ou konn sa w kite dèyè. Fokis. Fokis. Fokis. Di milyon rezon pou pa fokis. On grenn rezon pou fokis. Fokis. M pa konn si nou gen kesyon, si nou ta renmen poze de kesyon, si nou gen bagay ke nou ta renmen mande. So, m ap tann nou. Yes yes yes Guys give it up for Blondie This is Marcel Promo travay Come on come on let's do it let's do it let's do it Se rezon sa ki fè ke nou fè mouvman Yes yes yes nou kapab la M te ka chwazi al fete yon lòt kote guys but objektif mwen se nan kominote an se pou pran moun tankou Blondine ki fè yon travay ekstraòdinè Pou l montre nou, nou menm medam yo sitou, ki jan ke nou kapab fè jan de travay sa. Encore une fois guys, ann bat bravo pou Blondine! Merci beaucoup. Nou pa gen ankenn kesyon? Pa gen moun ki ta renmen poze kesyon? Yeah, nou gen chans pou n pran 2 kesyon guys. Mwen Clifford Gantan voye leve men l. M ap ba w mikwo an frè pa m.
Bonjour and congrats e kesyon m gen pou ou an si ou ta pe bay yon jèn yon e alò yon yon yon konsèy lè biznis la ap grandi ki premye moun ou t anplwaye pou ou kòmsi ki premye moun ki enpòtan ki ka ede w grandi biznis ou.
S on trè bèl kesyon. Mèsi. Am lè biznis mwen t ap grandi. M pa t vrèman gen anplwaye. Paske jan m sot di nou an, m s on moun, biznisman palan, ki kripya anpil. Si l pa oblije sòti, mwen p ap kite l sòti. So, m te pran tout moun lakay mwen m fè yo anplwaye. Timoun mwen yo, m pa konn si gen nou ki t ap swiv, m te konn wè timoun mwen ap fè shipping, pote bwat, pote bagay. Se mwen menm ki te konn prente lebo l mwen, pake tout afè m, pake tout bagay mwen nèt. M s on moun travay avèk zo do m. 2 premye ane yo, se mwen menm ki fè tout bagay. Menm lè w wè m t ap monte desann, ap pèfòme tout kote, epòk Djebeats, se mwen ki te toujou fè tout bagay. Paske mwen te twouve ke m poko nan nivo pou ke m ap anplwaye yon moun si m gen fòs lan, m gen enèji an pou m bay san pou san de mwen menm avèk biznis lan. Si w poko gen posibilite, ou poko gen mwayen, ou pa oblije pran anplwaye. Ou pa oblije pran anplwaye. Chache moun anba, chache moun bò kote w, moun ki kapab ede w jis pou w kapab pran elan ke w bezwen pran epi lè w fin pran nou kapab moun. Jounen jodi a, nou gen plis ke 50 anplwaye. Antre tout biznis mwen yo, nou gen plis ke 50 anplwaye. Men lè n te fèk kòmanse, zo do m menm.
Alright, so n ap gen chans pran plis ke 2 kesyon. Benson ou te leve men w la, m ap pran ou aprè. Mwen gen yon kesyon pou ou tou Blandine. Kesyon ke m genyen pou ou an se, Ki jan ke ou kapab ede moun ki nan odyans lan la pou fè yo konnen ke lè w ap fè pwomosyon pou biznis ou sou entènèt la, kòman ke yo atake w? Yo atake w anpil e ou rete moun ou ye an. So, ki taktik ke ou itilize ke ou kapab pataje ansanm avèk yo la pou yo kapab konprann si yo ta vle gon biznis pou yo fè tou e y ap fè live ok fè pòs sou Facebook a Instagram e moun ap atake yo tou kòman w ki sa w ka di yo ba yo fòs pou yo kapab kontinye? Bon, ou lucky, ou son moun ki gen chans si ke se moun sou Facebook, Instagram kap atake w lè wap promote biznis ou. Paske janm sot di l nou an, premye atak ou lè w komanse eleve, lè w menm gen ide biznis lan se anndan lakay ou, nan menm antouraj ou ke lap soti. Men si ou ta sou Facebook wap promote biznis ou yon moun ap atake w ki mele w? Itilize tout atak nan avantaj ou. Wè cheve nan tèt mwen an? Li rele manman krèy. Ou konn poukisa m rele l manman krèy? M pa menm konn sa k krèy la menm, m pa konn fè krèy. Sa m konn nan krèy? M pa konn bagay konsa. E sou Facebook mwen tout moun ap relem manman krèy manman krèy manman krèy manman krèy m fè oh sak manman krèy la kounye a m rele yon moun map pale a moun nan m di m wè moun ap relem manman krèy sak krèy la moun nan eksplike m fè oh mwen menm sa m pèdi nan bagay konsa kounye a m chita m panse m di kijan m ka itilize manman krèy la an favè de mwen menm. Mama krèy. M poko janm fon photoshoot pou mama krèy. M poko janm fon jou pwomosyon pou mama krèy. M jis mete l nan tèt mwen. Depi l fin nan tèt mwen, li sold out. Vini ankò sold out. Itilize. Paske pa gen bon marketing, pa gen move marketing. Pa gen bon marketing, pa gen move marketing. Gen move machann, gen move business woman, gen move business man. Paske si on posibilite, on opòtinite parèt devan w, sezi l. Ki mele w moun nan joure w, ki mele w li di business ou pa bon. Men bon mwen gen yon lè yo pran, yo fè m nwè tankou chabon. Yo met on filtè sou mwen k sal pom nèt ou konn sam fè foto a m pranl m mete la on lòt bèl foto m di before and after blonde light. Pa gen moun ki ka atake w atak la se nan tèt ou l ye se ou k pran atak la ou itilize l an atak. Si w entelijan, itilize atak lan an lajan. Chanje tout sa k ka detwi biznis ou an lajan epi pa janm fè kan nan biznis. Ou pa nan kan. Gen moun ki rele m, mwen m pa fanatik ou, m pa renmen w but se Blondlight m renmen. Oh mèsi bebe, oh cheri mon amour, oh mon bebe d'amour. M ap voye ti kado pou ou. Lè konsa, m voye ti kado pou li. Gen moun ki pa renmen w men sèvis ou bay la, pwodui w ap vann nan, biznis ou genyen an, rad ou vann yo, li pa ka jwenn yo lòt kote l pa gen lechwa fòk li dil avè w. E lè moun sa vin kote w ou gentan konnen ke l pa renmen w, ba l plis lanmou ke moun ki renmen w yo. Paske fok ou chanjel fol tounen fol vin renmen w bon mwen menm se veum sa ou pa renmenm ou vin achte nan menm fò renmenm bon wap renmenm.
Ok alò mwen tyen a remèsye sensèman Blondy pou mo dankourajman sa yo. Kesyon pam nan la li menm preske menm li avèk Roby E avan ke ou te komanse biznis tou ou pa te gen ou di ke ou pa te gen kob e pi lèw komanse ou jwenn dekourajman. Mentnan kisa ke ou te genyen kom valè ki te kapab motivew ki te fè ke menm lè ou pat gen kob ou jwenn dekourajman men ou te konnen kanmenm wap rive?
Merci beaucoup pou kesyon an. Mizè pa dous, pa gon moun ki renmen mizè. Nou tout, nou ka petèt pa gen posibilite jounen jodi an, men pa gon moun ki ta renmen rete nan nivo ke li ye an, nan mizè ke li ye an, jan ke lap viv lan. Youn nan bagay ke m te konnen, m konnen ke m te gen anpil potansyalite. Youn nan bagay ke ou bezwen tou, se kwè nan tèt ou, konn kiyès ou ye, sa w kapab fè, ki zouti ou gen nan men w. ki se, lespri w, entelijans ou, kapasite w, edikasyon w, fòmasyon w, e lè m di edikasyon, fòmasyon, kapasite, m pa vle di ke fòk ou t oblije pase lekòl. Gen moun ki pa pase lekòl on jou ki fè siksè nan biznis. So, ou gen dwa pa t lekòl, men w te gen edikasyon anndan lakay ou, ou te gen fòmasyon andedan lakay ou. Paske gen moun ki panse, o m pa t al lekòl, kòman m ap fè fè biznis? Non! Ou mèt nenpòt nivo ke w ye a, nenpòt jan ke w ye a. Se jis itilize entelijans ou pou chache yon lòt moun ki pou ede w jere biznis ou. Mwen m pa konn konte, m pa konn fè mat. Si w di m 1 plis 1, m pa konn konbyen l fè. Se sèl bagay m pa konnen. Se sa k fè m gen yon moun ki pou ede m Tout kòb kap rantre sak sot isit paske li ka vrèman bwouyew ou pa konnen wap pèdi kòb si w pa gon moun ki fè sa menm ke ki kapab ede w ou konprann so m panse ke premye bagay lan se kwè nan tèt ou konn kote w sòti epi pou kapab kòmanse avèk biznis difikilte yo sispann pale de difikilte pa gen difikilte nan biznis se nou menm ki fèl tounen yon difikilte pou nou itilize yo wè yo tankou se eksperyans m konnen lap difisil pou nou konprann mwen Paske, se menm jan avèk yon timoun k ap grandi, lè manman l ap di l pa fè sa, pa fè sa, pa fè sa, li pa janm konn pouki. Men se paske manman an gen tan grandi, l fè eksperyans, li pa vle l pase nan chemen an. Kounye a la, pa gen anyen petèt m ka di nou, n ap di sa fi sa ap di la, sa l ap di m la a, kòman pa gen difikilte a? Wi, difikilte yo egziste. Wi, w ap jwenn yo. Wi, yo la, men m pa vle pou yo defèt ou. M pa vle pou se yo k kanpe nan chemen w. Mwen di w sa. Mwen pat gen anyen. Mwen te men vid. E sa k fè wè jouk ojoudwi menm, anpil moun ka pale de mwen. M gen anpil moun ki pa konn kòman pou yo kite m ale. Paske moun sa yo vrèman yo te konn lonje lamen ban mwen. Se son dè moun ki te konn nivo m. Se son dè moun ki te konnen m te nan bezwen, ki te konn ban mwen, prete m, fè m kado, voye manje lakay mwen pou timoun yo. Lè w vin ap eleve kounya moun sa yo. Se yo yo kap rale w desann, se yo k toujou sou entènèt la ap jwe w, se yo kap kreye fo paj, se yo kap atake w, se yo kap diskrimine w, se yo kap ba w tout non pote paske ou te nan menm nivo ansanm avèk yo, olye pou yo evolye avèk ou, yo vle rale w pito. So dekourajman sa yo, yo pa pou nou paske ou gen chans pou te nan klas Jeff lan jodi an, ou gen chans pou pale avèk on pakèt antreprenè kap di w ke Wi li difisil men siksè a bèl so pa gen anyen nan lavi ki fasil lavi nap viv la nap respire a difisil bon non tout bagay ap difisil on maryaj fè pitit kèlkeswa sa li a so m pa bezwen diw pou biznis so depi wap fè biznis depi wap viv wap jwenn difikilte meyè bagay la se konn kiyès ou ye kwè nan tèt ou konn kote ou vle ale epi Nou nan batay. Merci beaucoup!